Donk se pwen sa yo avèk lòt ankò nou pral devlope pou ou men isit Washington prezidan fransè a Emmanuel Macron te twouve l nan la Mezon Blanch kote ke se prezidan Donald Trump ki te akeyi l. Fò n di ke anvan vizit la prezidan Macron te di li pral prezante pwopozisyon pou aksyon pou konbat menas Larisi an Ewòp epi asire lapè nan Ikrèn. Prezidan Macron swete te konvenk Donald Trump pandan twazyèm anivèsè lagè a nan Ikrèn pou mete lidè ewopeyen yo nan negosyasyon ant Larisi avèk Ikrèn. Epi depi La Mezon Blanch, nou pral rejwenn kolaboratè nou James Pierre. James Pierre, di nou kisa ki te nan tèt pwogram rankont 2 prezidan yo.

Avèk Larisi, Emmanuel Macron li menm ki pwomèt ke divès peyi nan Ewòp la yo deside pou yo mete tèt yo ansanm pou yo ranmase lajan pou yo kapab sèvi pou pwoteksyon Ikrèn. Epi sou bò pa li, Prezidan Donald Trump li menm ki fè yon pwomès ki di nan kèlke semèn kap vini yo la li rete konfyan ke lap kapab jwenn yon akò avèk Ikrèn, lap kapab pale avèk Vladimir Putin pou gade ki jan yo menm yo kapab kanpe lagè sa a, lagè sa ke li menm li dekri kòm yon gè ki terib, yon gè ki koute lavi a plizyè santèn milye moun. N ap envite w koute deklarasyon Prezidan Donald Trump ki apre li menm se deklarasyon Prezidan Lafrans lan, Emmanuel Macron.
Nou ap ede Ikrèn yon fason pèsonn pa janm ede Ikrèn anvan, e mwen ka di sa. Si mwen pa t vin prezidan, Ikrèn t ap toujou nan yon sitiyasyon kote pèsonn pa t ap menm panse sou lapè kounye a. E se yon bagay ki tris ki rive. Sa pa t ap janm rive. Sa pa ta gen okenn chans rive avèk nou kòm prezidan. E li rive. Konsa, fonksyon mwen, se fè nou soti nan lagè a, fè yo soti nan lagè sa a.

ann Ikrèn, men yo pa prale sou fwon lagè, yo pa pral sèvi kòm sòlda pou defann Ikrèn, men pito de sòlda, sa li di ann anglè, ki se peacekeeper, ki pral la pou monitoring, pou yo kapab kontwole ki jan pwosesis lapè a li menm li pral fèt antre Ikrèn avèk Larisi. Jacques, men. E James, mwen wè ke 2 chèf deta yo, 2 lidè yo, yo bay 2 konferans de près, yo bay yon konferans de près nan maten e yon lòt konferans de près ankò. Ki pwochèn etap la?
Toutafè, yo bay 2 konferans de près, se paske tou senpleman gen diferan sijè ke y ap abòde. Yo pale de tarif tou. Pa bliye ke Prezidan Etazini an, Donald Trump, te pwomèt pou l kapab bay yon repons apwopriye a diferan peyi ann Ewòp ki yo menm ap pran mete pri sou diferan pwodui ki ap antre Ozetazini. Prezidan Trump te di ke li menm tou, si yo mete 25 pousan, li menm li pral mete 25 pousan sou yo tou. Yon jounen vrèman de travay kote yo pale de diferan sijè y konpri lagè Ikrèn nan Jacquelin. Mèsi James.
James Pierre se anvwaye espesyal nou nan gwo okazyon rankont ant prezidan fransè a Emmanuel Macron ak prezidan ameriken an Donald Trump. Epi jodi a tou fò n di ke gen yon gwo somè entènasyonal k ap dewoule nan Kyèv nan peyi Ikrèn ki rasanble yon pakèt gwo e lidè ewopeyen. Lòt devlopman ankò, alòske Prezidan Etazini an, Donald Trump repete nesesite pou gen yon fen nan lagè a ann Ikrèn, Prezidan Ikrenyen an, Volodymyr Zelenskyy, deklare li ta pare pou l demisyonnen, men li poze kèk kondisyon pou peyi l. Detay avèk Jeanty Augustin Junior.
Jodi lendi a make twazyèm anivèsè envazyon Larisi a nan Ikrèn e gwo jèfò sou pye pou mete fen nan konfli a. Prezidan ameriken an, Donald Trump, te mete aksan sou sa yon lòt fwa ankò pandan diskou li nan Konferans Aksyon Politik Konsèvatè a, CPAC, samdi 22 fevriye a. Sa dwe sispann. Se yon bagay terib. Terib pou gade. Mwen fè fas ak Prezidan Zelensky. Mwen fè fas ak Prezidan Poutine. Trump te fè referans tou ak yon akò ki ann atant e ki ta bay Etazini dwa pou l jwenn aksè nan resous natirèl Ikrèn an echanj pou èd militè Lèzetazini bay Kyèv pou li mennen lagè a. Mwen vle yo ban nou yon bagay pou tout lajan nou mete deyò yo. Se konsa, nou mande pou minrè ra ak lwil doliv, tout sa nou ka jwenn. Depite Repibliken Mike Lawler te di pandan yon entèvyou Dimanch nan pwogram ABC This Week. Etazini te envesti plizyè santèn milya dola pou sipòte Ikrèn. Epi, lè lagè sa a finalman bout, Ikrèn pral bezwen gwo envestisman pou li rekonstwi. Nan yon fowòm nan Kyèv dimanch, Prezidan Zelensky te di li pare pou l kontinye dyaloge ak Etazini kòm yon patnè e li sijere ke li ta sipoze wete kò l Si sa ap pèmèt yo jwenn lapè. Si ou reyèlman vle m abandone pozisyon mwen pou lapè, mwen pare, mwen ka chanje li pou Òganizasyon Trete Atlantik Nò, si gen kondisyon sa yo. Senatè Demokrat Jake Reed te di ABC Etazini ta dwe travay nan tèt kole ak lidè Ris ak Ikrenyen yo pandan negosyasyon lapè. Men, li prevwa defi pi devan. Mwen santi ke akizasyon Ris yo pral mennen nan vanjans kont Ikrenyen yo, ki pral di anpil apre akò sa a, si l fèt. E vrèman vre, m santi ke Ris yo pral pati dèyè epi detwi tout moun yo panse kite kont yo. Pandansetan, dimanch, nan Larisi, Prezidan Vladimir Putin te patisipe nan seremoni ki make Jounen Defansè Patri a. Li te dekore tou sòlda k ap goumen nan Ikrèn epi li te pwomèt pou l kontinye sipòte twoup li yo ak nouvo zam epi ekipman modèn. Repòtaj Veornica Balderas, voanews, Adaptasyon, Jeanty Augustin Junior, voa Kreyòl. Mèsi Jeanty. Isit Ozetazini anpil anplwaye federal resevwa yon imèl Elon Musk, kap dirije Depatman Efikasite Gouvènman, doj, pou mande yo bay lis sa yo fè semèn avan pandan ke administrasyon Trump lan ap mete an disponibilite anplwaye usaid yo atravè lemond epi revoke omwen 1,600 lòt. Valerio se lui gen detay depi New York.
Gen kèk ajans federal ki te mande anplwaye yo pou yo reponn yon imel Elon Musk te voye ba yo pou mande yo bay lis travay yo akonpli nan semèn ki sot pase a oswa yo ka revoke. Imel sa a te pwovoke konfizyon nan plizyè biwo leta Ozetazini epi l vini nan moman ekip Depatman Efikasite Gouvènman an, DOGE, ke Elon Musk ap dirije, sot revoke 20 mil anplwaye e li ofri 75 mil lòt anplwaye yon sòm lajan pou yo demisyone. Samdi nan aswè anplwaye federal yo te resevwa yon imel avèk an tèt Kisa ou te fè semèn pase a? Imel la te mande yo pou yo detaye travay ki te fèt semèn avan an e reponn avan 11 è 59 PM jodi lendi a. Elon Musk te afiche sou kont X li ke si yo pa reponn yo ta dwe konsidere sa kòm yon demisyon. Ajans nouvèl Reuters lan te aprann ke responsab Trump nonmen nan FBI la ak Depatman Deta a te voye yon imel bay anplwaye pa li yo pou di yo pa reponn imel Musk la andeyò chèn komandman pa yo. Nan yon imel ajans Reuters lan te arive wè, chèf FBI la, Kash Patel, te di, nap site, FBI, atravè biwo direktè a, Se li ki anchaj nan tout pwosesis egzamen pou bay moun travay. Anplwaye nan Depatman Defans Sekirite Enteryè a, DHS, Edikasyon ak Komès osi byen ke anplwaye k ap travay nan Federal Deposit Insurance Corporation, The National Institute of Health ak Sèvis Revni Entèn yo te resevwa lòd tou pou yo pa reponn imel Elon Musk la ann atandan ke yo di yo sa pou yo fè, dapre ajans Reuters la. Yon lòt sous te fè konnen tou ke yo pral mande anplwaye nan ajans ransèyman yo pou yo pa reponn imel DOJ la. Sa a se yon siy ki montre posiblite yon tansyon ant Elon Musk ak manm administrasyon repibliken an. Pi gwo sendika travayè federal la, ki se Federasyon Ameriken Anplwaye Gouvènman an, te kritike imel Elon Musk la. Sendika travayè federal la di ke li pa kwè ke Elon Musk gen otorite pou l revoke anplwaye ki pa reponn imel la. Pandanstan, administrasyon Trump la di l pral ranvwaye prèske tout anplwaye nan Ajans Ameriken pou Devlopman Entènasyonal la atravè lemond epi elimine omwen 1,600 djòb ki baze isit Ozetazini, Yo te voye yon nòt avètisman bay travayè usaid yo, yon nòt ajans nouvèl The Associated Press te arive jwenn yè dimanch lan. Desizyon sa a vini vandredi apre ke yon jij federal te otorize administrasyon an avanse avèk revokasyon plizyè milye anplwaye usaid nan peyi Ozetazini ak lòt kote nan lemond. Vandredi pase a yon gwoup ki rele Travayè Federal Kont Dòj te rasanble devan Ministè Sante ak Popilasyon Etazini an pou manifeste Yo t ap chante, lanse slogan pou denonse revokasyon yo. N ap presize ke gen yon akò ant Demokrat ak Repibliken ki fè konnen ke gouvènman ameriken an gen yon dèt 36 milya dola e gouvènman an ta ka benefisye nan refòm doj ap fè la yo. Pou voa Kreyòl, Valerio St-Louis, depi New York.
Epi lòt pwen nan aktyalite a enben gen Pap Jan Fwanswa ki toujou enben an difikilte de sante kote doktè l nan lopital Jemele nan vil Wòm rapòte enben tès lòt tès li fè tès san montre souvren pontif la gen pwoblèm ren ki anba kontwòl. Doktè yo di Pap la rete nan yon kondisyon kritik menm si li pat fè lòt kriz respirasyon pankòp depi samdi. Ekip medikal la di Pap Franswa a ki gen 88 lane twouve l nan yon sitiyasyon tonbe leve akoz laj li, paske tou li frajil e paske li te deja malad nan poumon ak yon doub nemoni. Jodi lendi a fè chèf legliz katolik la gen 10 jou lopital ki se premye fwa li kouche lopital lontan konsa depi li monte kòm Pap. Fidèl legliz katolik yo nan lemond antye ap priye pou Pap.
Depi mwa fevriye 2024, bandi ki fè pati kowalisyon Viv ansanm ap teworize popilasyon an. Pyès moun pa epanye anba men yo. Epi selon ajans Nasyon Zini, se anviwon 85 pousan nan zòn metwopolitèn nan ki plonje anba kontwòl gang. Devan sitiyasyon malouk sa, responsab yo nan sendika polis peyi a, SPNH 17, manifeste devan Vila Dakèy kote 9 konseye prezidan yo gen biwo pou yo mande ekipman k ap pèmèt yo koresponn ak gang yo. Garry Jean Baptiste se kowòdonatè sendika a. Lapolis ta bezwen jodi a lame a mwayen sa yo. Yo bezwen bon dwòn. Yo bezwen bon elikòptè pou yo sipò ayeryen. Yo bezwen pran kontwòl fwontyè a pou zam avèk minisyon pa antre. Bezwen yon kontwòl lanmè a. Ensekirite n gen yon sekirite pwograme, nou mande mwayen pou n bay pèp la sekirite. Polisye sendikalis la mande popilasyon rejwenn yo nan lit sa a e li kwè sa t ap pi bon si yo te envesti nan achte materyèl yo mande yo ak lajan y ap peye fòs miltinasyonal la. Nou wè nou gen yon fòs ki vini, fòs sa yo yo panse plizyè milyon pou li. Entènasyonal ki bezwen woule m nan farin, li depanse plizyè milyon pou pou voye yon fòs vini, pandansetan li pa vle lapo bay lapolis la bon blende, li pa vle bay lapolis la dwòn, li pa vle ede lapolis la vin pi bon. Poukisa menm kòb sa a yo bay fòs la yo pa ede nou nan bay lapolis la plis mwayen? Viktim konte sekirite jodi a se nou se nou nou dwe revandike, rejwenn SPNH 17 pa pou n di aba pa pou n di viv men pou n mande sa nou bezwen kisa ayisyen. Ki bezwen jodi a se sekirite. Pou pi piti, gen 5 polisye ki mouri anba bal bandi sèlman nan 2 premye ane 2025 lan. Nan plizyè zòn rejyon metwopolitèn nan tankou Kanapevè, Tijo ak nan Dèlma, abitan yo ki pè pou bandi pa anvayi yo bloke wout pou anpeche sikilasyon an. Jodi lendi 24 fevriye a, nan Ba Dèlma ak Fò Nasyonal bandi kontinye mete dife nan byen popilasyon sivil la. Plis. Toussaint, depi Pòtoprens. Pami pèsonalite nan Pòtoprens ki leve vwa kont desizyon administrasyon Trump sou dosye tps pou Ayisyen yo, genyen Mèt Camille Occius ki se direktè egzekitif Òganizasyon Sitwayèn pou yon Nouvèl Ayiti, OCNH, li mande prezidan ameriken an revize desizyon an. Se p ap yon movèz desizyon si viktim yo ta chwazi ale vè lajistis pou ke yo wè nan ki nivo yo kapab kontrenn, egzije administrasyon ki la a revize desizyon yo te pran. Daprè desizyon administrasyon Trump lan, Ayiti sou wout pou l ta vin stab sou plan sosyopolitik ak ekonomik, akoz prezans fòs milti nasyonal soutyen pou sekirite a ann Ayiti. Defansè dwa moun nan, Mèt Camille Occius, pataje lide pou Ayisyen k ap viv Ozetazini ta mande konkou lajistis paske Ayiti vin pi mal akoz vyolans gang ame yo. E nou menm nou kwè gen nesesite sou yon apwòch imanitè pou administrasyon Donald Trump lan konprann nesesite pou ke li revize desizyon li pran la a, asavwa pèmèt aske moun ki deja nan peyi Etazini pou yo pwolonje tps yo sou yon apwòch imanitè. Bò kote pa l, Mèt Iswick Théophin lanse yon apèl bay otorite ayisyèn yo pou l mande yo pran mezi ijan pou rezoud pwoblèm ensekirite a pou sitwayen yo pa oblije kouri kite Ayiti. Nous avons besoin un État qui est à la dimension de son histoire de peuple nous avions dans le temps nous avions dans le temps de grands hommes et femmes.

te pou l moutre men kèk moun ki inosan yo lè l pran yo, epi pou y ap detounen l sou travay li gen pou l fè, depi l pran yo li p ap jwe avèk yo paske mesye sa yo t ap fè videyo, yo t ap pran plezi yo, y ap pale epi y ap fè konnen lè y arete yo. Reyaksyon yo ye, Madanm Fouco, nan. Popilasyon Miragonez la konsènan pwoblèm peyi a plis ansyen senatè Nenel Cassy avèk pwoblèm edikasyon jiska mentnan lekòl piblik yo ki pa ka travay e ti moun yo santi yo bouke nan moute desann alò se nesesè mwen pa konnen si gen kesyon e si gen kesyon nap tande si pa gen kesyon nou tou senpleman rete pou nou swete bòn jounen. Mèsi bokou, mèsi anpil.
Voilà.
Eh, bon lajounen nou tout. Dakò.
Marcus Bito, e la polis ka, pou m te di dcpj ka, poko menm anrejistre avi de rechèch yo a, men Muscadin li menm, li pa pran bagay la nan blag non? Non, non.
Marcus yo l ap jwenn. Miskaden pa fè pa fè jwèt li menm. Non riskab miskaden pa fè rimè, li pa fè politik. Pa fè rimè. Wi.
Team li an rele team pa fè jwèt papa.
Non. Li pa toujou ap fè jwèt men kwochèt la pa ladan kay miskaden. Pa fè bagay konsa. Egzakteman.
Si gon moun k ap chèche ansyen senatè Nenel Cassy li rele Jean Ernest Muscadin. Wi. L ap arete l, l ap mennen l ba yo. Se yo li al lage l. L ap arete l li menm.
L ap arete l. E kelke swa moun anndan departeman ki ta sere l lakay li, l ap rive sou ou tou. Wi, non, li klè sou sa wi, li klè sou sa. Li di moun ap gen menm sò avè l. Donk ba ou ki sò l ap ye. Men li di moun ap gen menm sò avèk moun ki ka chimè l. Sa vle di l ap arete, l ap arete e moun y ap chèche a epi y ap arete moun ki sere l la, donk ou reselè. evidamman.
Alèz gasonm. Avè di wap gen menm sò a. Pa jwe ansanm avèk Muscadin, li pa gen tan li menm poul nan fè rima vakabon. Yeah. Donk si sa rete konsa jiska evantyèlman eleksyon sa vle di Nenel pi fasil al kandida pou lwès ke depatman li? Bon.
Se yon gwo koze ou di la, paske fò l ta anvizaje fè ti kanpay l lòt bò a, bon, li pa fasil. Nan bouyon sa m pa p antre. A bon, oubyen, oubyen, bon, kòm kounye a la, otomatikman, nèg yo gen yon prensip ke yo, ke yo etabli, depi ou fin enskri kòm kandida, ou otomatikman gen iminite kòm moun ki ap fè kanpay, nan kad kanpay ou. Èske sa, sa pral vle di ke Otomatikman Nènèl Kasi ta enskri kòm kandida, yo pap ka touche l. Mwen se yon batay m ta renmen wè nan ki nivo l ap rive. Eske gen yon moman k ap rive leta santral la ap wetire Muscadin kòm komisè di gouvèneman? Oubyen Nènèl Kasi li menm li pral itilize bra politik li pou l enpoze l? Mwen se yon batay m ap swiv paske depi kèlke tan genyen Komisè Muscadin ki di nenpòt kote li jwenn Neel Cassy l ap arete li se kòmsi se yon pwoblèm m ta kapab di l prèske parèt yon bagay pèsonèl tèlman Komisè Muscadin menm pran a kè dosye sa. Klè.
Donk. N ap swiv pou n wè.
Komisè Muscadin. Èske Neenel pral kandida pou Lwès? Èske Neenel pral kandida m pa konnen non pou yon lòt sikonskripsyon? Èske w ka kandida pou yon lòt sikonskripsyon ou pa moun la? Bon.
Men, antouka, n ap swiv. Men an prensip, yon nèg tankou Nenel, ke te gen prèv kont li, ke pa t gen prèv kont li, le fèt ke nou n ap site nan tout e move zak sa yo, le fèt ke gen tout dosye sa yo, se kominote a menm, sosyete a menm ki te sipoze sanksyonnen l wi. Donk sanksyon an te sipoze dabò. Nenel pa t dwe gen moun Anfen, pa dwe gen tout moun sa yo ki vle mare dèyè do l. Paske sanksyon te dwe moral. Yon jèn gason ki di ke ou gon avni an politik, ki di ke ou gon avni anndan peyi a w ap fè politik, fè l. Pa paske w gen prèv ke l, paske twòp dosye sou li. Non si te nan yon bagay louch.
Epi pa gen youn ki eliside, pa gen youn ki eklèsi. M pa konn si w konprann. E la l di. E la l di. E nèg yo aranje yo nan tout pwen e pa janm eklèsi. Se sa k poze pwoblèm nan. Pa gen youn ki eklèsi. Wi.
Bon, antouka, n ap swiv dosye a pou n wè e si yon nèg tankou Nenel ka al kandida. E sa t ap grav anpil, hein, nan yon peyi ki bezwen vrèman chanje kap. Bon, anfèt, Nenel gen plizyè sanksyon entènasyonal, sa se youn, e men kounye a la, lapolis ap chèche l, e sa fè de, donk, m pa wè ki kote l pral pase pou l poze kandidati l la, paske kanmenm pou w poze kandida, fò w al nan dcpj, gen dokiman pou yo ba ou. Si menm dcpj sa ap chèche ou. pou vin bay eksplikasyon pou relasyon ou gen ansanm avèk gang. M pa si ke l ap ba w dokiman ou bezwen yo. Kounye a la, kòman ou pral pase pou chèf la? Bon, a mwens ke w ta fè dil, pase nou konnen sa, sa konn fèt deja, sa te fèt pou Don Kato. A wi, sa te fèt, pase ke jiska prezan genyen yon mesye, mesye ki rele Laroche, ki te mouri, non, ansyen senatè a toujou ap site nan dosye sila, jiska prezan pa janm gen limyè ki fèt sou li. Men di l te fèt pou l te jwenn papye. Donk. Pa gen ka etone non, se Ayiti kanmenm. Ryen nè te posib, men lè w tande yo deside griye w la tou. Wi. Y ap griye w pou de bon.
Wi. Pase lè yo deside fin ansanm avèk ou a, y ap fin ansanm avè w. E pa bliye pandan dènye tan yo la, nou nan yon moman kote ke se pa sèlman yon grenn politisyen k ap griye, se tout nèt k ap griye. Makis, yè m t ap esplike sa Biton, M pa konnen si nou fè konsta sa. Popilasyon pa ni bò CPT, l pa ni nan primati, l pa ni nan chèf polis. Li pa youn.
Youn pa bay rezilta. E defwa lò w ap gade kòm si reyaksyon avèk deklarasyon CPT a, yo panse se chèf polis la ki echwe se pa yo. Lè wap gade la primati tou, la primati panse se Rameau k echwe se pa li k echwe. Se pa li k echwe. Men se ou k chèf CSPN? Kòman Rameau fè echwe? E se sa n tap eksplike dènyeman la nan dosye asasina prezidan Jovenel Moïse. Ou raple w te di Marcus, mwen premye moun ki ta sipoze anba kòd nan dosye sa se Léon Charles pase li se li k chèf polis. Èske w konprann? Donk, e nan dosye sa ki la, lè w ap gade konpòtman moun ki nan primati, se kòm si se Ramo sèlman ki chwe nou. Men se ou k chèf CSP. Kòman Ramo fè echwe san Alix Didier Fils-Aimé?
Kòman l fè echwe?
E kòman w te ka konprann pou se... Chef CSPN bandi atake Kenscoff nou te konnen bandi atake
nou te konnen yo ap atake moun mouri epi kounya la nou mache djèbèdè nou vin nan direksyon jeneral lapolis nap vin di nou.
Fò nou etann kesyon an pi lwen tou e lapolis se yon enstitisyon donk li pa gen sèlman yon direktè jeneral li gen de direksyon Li gen enspeksyon yo, li gen direktè depatmanto yo, li gen, li gen yon kantite, li gen yon eta majò, li gen yon kòmandman, yon kòmandman pa yon moun. An n di pa egzanp nan Pòtoprens, Fouco Beaton, gen operasyon k ap mennen nan plizyè kote. Men gen yon direktè depatmantal, epi Gen de DCPA. Donk DCPA se li menm, se pa li menm operasyon sa yo menm yo pase. Se pa direktè jeneral la non ki chwazi k ap mennen operasyon, men gen DCPA. Gen DCPA. Donk kòman pou direktè jeneral lapolis lan li menm li responsab epi DCPA pa responsab? Yo pa janm site non nèg ki DCPA. Ò nèg ki nan DCPA nou n ap site kòm moun ki potansyèlman pral ranplase Normil Rameau. Efektivman.
Wi.
E men se la pou konprann tou, se la pou konprann tou, ou ka sezi wè menm moun ki nan dcp ap mare konplo pou operasyon mal fèt epi pou l ka ranmase. Byen si paske tout pwoblèm ki gen la, fò nou di bagay la, se ke non Alain Auguste ki dcp a aktyèlman, ki ta dwe an chaj pou mennen yon ansanm doperasyon nan zòn metwopolitèn nan, Sitou. Se li menm non nap site pou al ranplase Rameau. Bon kisa ki dim ke lè Rameau bay misye lòd epi li egzekite lòd la nòmalman? Paske li menm tou l bezwen Rameau echwe pou l parèt kòm veritab moun ki ka fè travay la. Donk ann di li gen enterè l nan echèk Rameau? Nan echèk Rameau, kon le vèy ou non. On nèg m swete ranplase, ki se siperyè yerachik mwen.
Kap mennen on, kap bay direktiv. Si nèg sa ba w yon direktiv li pase bèl, pa gen okenn rezon pou m ranplase l ankò paske l ap bay l ap bay rezilta. Kidonk, sa pou Alain Auguste ta fè li menm, lefètke nou n ap site, fò l ta antann li a Rameau l di monchè menm si w te lè nèg yo ap site non l se politik nèg yo vle fè, n ap antann nou nan lapolis lan pou n avanse paske, tande byen, menm si yon nèg ka toujou swete ranplase Rameau pa gen pwoblèm fò gen anbisyon. Men, nou rive nan yon kafou la kote nou bezwen veritableman met fè fè mizan komen an. Antann nou pou nou bay rezilta. Paske rezilta Ramo avèk e DCP a, avèk tout direktè depatmanto yo sou tout etandi teritwa a, enben se rezilta lapolis lan wi ke y ap kritike chak jou a. Donk espri de kò la, fò l, e l la, e l la sitou pou l ta anime nèg yo wi. Paske ke yo te ede yo, Kote DDA kote DDN. Se de la police yap pale au final. E jodi a youn enstitisyon ki pi politik ki gen la nan peyi a se la police li ye e sa ki pa ta dwe janm fèt. Paske depi la police lan rete politize nan nivo ke li ye la pap janm gen sekirite nan peyi a non. Paske le fèt ke nèg la konnen direktè jeneral la pa ka bal pase lòd paske l gon ansyen senatè, paske l gon nèg nan leta, paske l gon gwoup boujwa kap pwoteje l. Li ka fè sal vle. Le fèt ke se atitid sa nèg sa genyen, koman pral gen rezilta la nan avèk la polis sa. Sitou si operasyon k pral mennen an pral deranje zanmi l lan.
Wi.
Bon. Donk. Nou fè moun yo klè sou kesyon sa. Si gen yon enstitisyon ki pa ta dwe politize. Se la polis pou l ta ye men nou konnen nan peyi a prèske tout bagay politik yo ye e m t ap pale dènyèman ak yon zanmi ki di m Marcus wè tout bagay politik nan peyi a e se yon move bagay e se pi gwo pwoblèm nan m di men non e pa sa k pi gwo pwoblèm nan non fòk gen politik nan tout bagay k ap fèt wi pwoblèm nan se pa se pa ke tout bagay politik non k pwoblèm nan pwoblèm nan se paske politik k ap fèt la li pa yon politik ki vize pwogrè Politik kap fèt la son politik ki gen esans li nan koripsyon, nan enterè mesken, nan ògèy, nan tout peche kapito yo, m pa konn pou moun ki katolik yo, donk lefètke nèg la pran pouvwa a, se pou l jere tèt li kòm gran manjè, se la politik la bay pwoblèm. Nèg la pran pouvwa a pou l jere madanm ak mennaj, se la pwoblèm nan. Nèg la pran pouvwa a pou l fè koripsyon, se la k pwoblèm nan. Nèg a nèg a antre nan politik la pou l fè zafè pa l. Se sa k pwoblèm nan. Se pa politik la. Tout kote nou. Fòk gen politik nan tout bagay. Fòk gen yon politik ki pou oryante vè sa oubyen vè sa. Klè. E se nan sans sa a wi Marcus w ap wè kòmsi gen yon seri de moun ki di mwen menm m pa pral nan bagay politik paske s on bagay ki sal s on bagay ki enpur. Men yo pa konprann ke politik la se pa se pa li menm an swa ki pwoblèm nan men se egzanp ke ke politisyen yo bay lan ki pa bon kounya ki vin fè sa. Se moun k ap fè politik yo. Wi wi evidaman.
Evidaman.
Se moun kap fè politik yo. Donk, jodi a, lapolis sa te gen non a kòm si m ta di w rive yon kote gen politik kap fèt, men se ki politik kap fèt la? Eske son politik ki chita sou bay rezilta? Si son politik ki te chita sou bay rezilta lè isi n te lwen, e nan anpil domèn nou tap trè lwen. Wi. Nou tap trè lwen. Donk se pa kòm si m ta di w, o tout bagay se politik, men lè tout bagay pa politik la, nenpòt prive ka vin la epi li fè sa l vle nan yon peyi, men non, tout bagay dwe politik, dwe gen yon politik ki mennen tout bagay. Kounye a se ki moun k ap fè politik la? Se ki sa ki objektif li? Se ki sa ki finalite l? Se ki rezilta l bezwen bay nan domèn nan? Se sa ki enpòtan. Se sa ki enpòtan. Donk jodi a la, wi fò n kesyone lapolis la paske l trè politize. Gen twòp politik k ap fèt e se sa k fè m panse ke Rameau, antanke Direktè Jeneral Lapolis, fò l konsyan di fèt ke, wi li enpòtan pou mete kostim teknik lan, men li enpòtan tou pou fè politik tou paske se nèg politik yo k ap nwi Rameau tou, se pa se yon reyalite. Nou konnen Rameau pa yon, se yon nèg, li p ap bay rezilta se vre, men pa, pa, pa vann mwen Rameau a kòm sèl responsab, m p ap pran l, m pa, m p ap konprann li tou mwen menm. Ok wi Rameau pap bay rezilta men ou kolon nèg dcpj la epi ou metel anfas li pou dil depi Rameau glise se li menm bon kòman Rameau pral fè bay rezilta yon nèg konsa e paske Rameau son lach yon nèg konsa ap ranplasel e se kouraj sa yon bann nèg ki chèf nan peyi a pa genyen. Marcus, wè nan peyi dayiti, ou chèf pi wo chèf pi ba gen plis pouvwa pase w.
M pa konprann non. On polisye yo voye fè yon misyon li pa fèl paske li gon bra li gen bra dèyè bannann li map sanksyone polisye a ou revo men se sa li ye ou pa ka kou revokel konsa ou voyel bay enspeksyon jeneral men yon polisye ki fè ensibòdinasyon li pa vle fè travay li li pa nan yon espri de kò enben mwen voyel bay enspeksyon jeneral poul jere ka pal la. Paske fò tou ou chèche yon mwayen pou bal mezi konsèvatwa, gade si ou ka rekipere polisye a, paske pa bliye polisye a li menm gan ou envesti anpil nan li. Ou pa ka kouri lage l konsa nan lari a, e sitou nan kontèks sa lè w lage yon polisye nan lari a e gang li pral fè? Ou konprann? Donk ou ka lage l nan yon mezi konsèvatwa pou wè si ou ka rekipere polisye a. Men yon polisye konsa ou yo ba w fè yon misyon ou deside pa fè l paske ou gen yon gwo boujwa dèyè do w. Enben yon nèg konsa se gentan rapid mwen voyel bay enspeksyon jeneral wi. Se trete dosye nèg sa wi. Premye bagay yo pran lè w rive yo pran zam nan nan men w epi yo di w fè yon poze. Ou se yon polisye san zam wi kounya. Bon.
Epi chak jou w ap monte desann nan enspeksyon jeneral wi jiskaske w vin rann ou kont ke kisa m t ap fè la a? Poukisa m t ap fè sa m t ap fè a? Se sa l ye. Donk Ramo a li menm tou se yon lach tou wi. An nèg yo nèg manke touye Ramo men sonje bagay sa papa Ramo mouri l pa menm konn nan ki sikonstans Epi kounye a la pou Ramo rive la epi te nèg ap fè politik avèl nenpòt ki jan. Bon e pou tèt lach menm Ramo ta sipoze ale. E si E pou lach menm Ramo ta sipoze ale. Ou vle fè yon travay pou peyi a, ou di ou vle fè yon travay pou peyi a. Se sa Ramo ap di tout moun ki pwòch li. Ou vle travay pou peyi a. Ok, kisa w ka akonpli la si w pa met kouraj? Ki sa w ka akonpli la si w pa met pantalon nan konfò? Mwen pa wè bagay zuzu l ap regle nan tèt polis sa. Epi mwen m wè vakabon ki antoure l yo pa nan bagay zuzu ansanm avè l. E ou wè si l pa pran byen? Ou wè si l pa pran byen ansanm avè sa k ap pase nan laprimati sa vle ranplase l pou mete sa? Yo ka touye Ramo wi. Yo ka touye Ramo.
Non men e Ramo e talè wi Fouco. Ramo si CPT a ka la toujou Cariconi pa t tou pote CPT a ale li gras a Ramo. E sa fòk tout nèg ki nan CPT a jodi a la kap kale kòw pap regle anyen fò yo konsyan de sa. Donk lè yon nèg nan CPT a ou wè se Rameau ki fòk la jodi a paske se Rameau te pran lòd Garry Conille li te bloke yon ansanm de de aktivite. Li te anpeche ke nèg yo te antre nan biwo yo. Jodi a patap gen CPT ankò petèt se nan kou kasasyon li ta prale petèt patap gen okenn estrikti prezidansyèl. Bon nèg fin fè sa paskel bezwen rete kòrèk kòm direktè jeneral epi ou bezwen ranplasel pou fè kisa? Pou met yon nèg ki poko bay rezilta okenn kote, menm yon mouch li poko mare, menm yon operasyon reyisi li poko janm, li poko janm fèk reyisi. E pa e pa yon kesyon li defann Rameau non. Non men nou ka akonpanye Rameau, nou ka akonpanye Rameau. Nou retire moun nou met, reyalite a sa ke nou retire moun nou mete moun, pa gen rezilta, paske nap anmerde moun yo kòm lè yo nan fon, lè yo nan pòs yo tou, fò nèg yo sispann anmerde moun yo paske nan moman la ou konn sak genyen e Fouco avèk Ebeton, Gen nèg la, e m t ap di sa dènyèman, petèt ke moun yo pran a la lejè men se yon se yon enfòmasyon li ye. Gen yon seri de nèg k ap pare yo la e Fritjjan ap tann pou yo kòmanse aji. Pase gen yon gwoup, ekip Fritjjan li menm k ap tann pou yo parèt kòm veritab sovè pozisyon. Mwen sonje sa w t ap di. An n al, an n al pran Jepson nan depatman Nòdwès pou nou konnen kòman sitiyasyon an ye. Bonjou Jepson, kòman lavi a ye? Bonjou Fouco, bonjou Biton, bonjou avèk Marcus, bonjou avèk tout zanmi oditè, oditris ki ap tande nou sou Radyo Melodi Entèpò de Pè 98.3. Bonjou avèk tout zanmi entènot nou yo Zanmi ki ap abòne, ki ap pataje, ki ap like, ebyen k ap ebyen tande oubyen k ap swiv jounal sa. Se yon plezi pou n la jodi a pou n kapab di ou kouman depateman Nòdwès lan ye epi kisa ki genyen kòm aktyalite. E n ap chita jodi a Fouco pratikman nan komin Senlwi dinò pou n kapab fè w konnen nan kòmansman semèn sa la, nou menm nan kòmansman wikenn nan gen yon dram ki fèt nan komin Senlwi Dinò, nou kapab di nan dram sa gen 5 moun ki mouri andedan yon kay, ebyen pami yo nou kapab jwenn non sa ki se Lunis Sentilme 25 lane, Kervens Caseus 6 lane, epi gen yon ti bebe ki genyen anviwon 6 mwa ebyen ki mouri. Dram sa jan n di w la li fèt nan komin Senlwi Dinò epi genyen 3 lòt moun epi ki ap pran swen ka yo merite nan lopital, pami yo 2 fi avèk yon gason. Ebyen nan sans sa a genyen Pwoteksyon Sivil ki li menm genyen kòm kowòdonatè depatemantal Sen Lwi di Nò se Madam Imoniz Jean Baptiste ki konfime enfòmasyon an ta fè kwè ke jiska prezan nou yo poko jwenn dirèkteman orijin e rezon oubyen ki pèmèt aske ebyen moun sa yo menm yo mouri andedan kay la sèlman yo kab remake te genyen kèk bonbòn ebyen ki andedan kay la men genyen tou Delko oubyen anndan di wi Delko ki te andedan andedan kay la. Kidonk se sa daprè kèk moun ki petèt okazyone gwo dram sa. Men sèlman genyen lajistis nan depateman Nòdwès la ki fè konnen y ap ankete sou dosye a pou yo konnen ki rezon ki lakoz moun sa yo rive viktim men jiskaprezan zewo arestasyon ebyen yo fèt men sèlman la jistis di li gen pou bay yon rapò detaye sou dram ki rive a. Lòt enfòmasyon toujou n ap fè w konnen genyen twonson wout komin Senlwi di Nò a jan n konnen twonson wout sa ki relye Pòdepè avèk Ansafolè an pasan pa Obòy pou antre nan depateman Nò peyi a twonson wout sa ki te sou bidjè depi sou prezidan Jovenel Moïse se yon twosonwout ki ta fèt e kote k ta gen beton t ap gen beton, kote ki te merite asfalt yo t ap asfalte li ebyen twosonwout sa a ki vin kanpe men se la bid ki t ap finanse twosonwout la men daprè enjenyè e nou vle pale dirèkteman de direktè depatemantal travo piblik transpò ak kominikasyon an enjenyè Angelo Horacius ki yo menm te fè lansman pwojè sa depi anviwon 2 zan, byen pwojè sa la jiskaprezan n kapab di tanto yo tan li kòmanse tanto li kanpe. Men laprès pa janm genyen dirèkteman detay sou rezon ki lakoz men pwojè a kanpe a. Nan jou k te pase la o, direktè depatemantal travo piblik transpò ak kominikasyon an li te bay yon konferans pou laprès pou fè konnen byen pwojè a tap redemare e te gen travay ki te kòmanse fèt, gen anpil moun tou ki tap kritike travay yo paske genyen kay ki tap kraze, gen moun ki tap yo tap dedomaje men yo rive wè pa gen anyen ki fèt men sèlman pwojè a te vin redemare. Men demare demare a li vin kanpe nan menm moman an. Ben jiska prezan pèsòn moun pa konnen dirèkteman eske lajan sa gentan disponib, eske li poko disponib. Men sèlman la bid te dekese deja yon 15 pousan daprè sa enjenyè a di nou nan moman ke yo ta fè lansman an. E sak te fè yo fè lansman men jiska prezan nou pa konnen dirèkteman Kouman sa pase? Eske gen rès kòb ki dekese? Kisa dirèkteman ki ap fèt sou twonson wout sa? Ebyen genyen chofè tap tap, machin, chofè motosiklèt ki ap fè twonson wout Pòdepè, Ansafolè, Pòdepè, Senlwidinò, Pòdepè, Bòy pou antre dirèkteman Kap Ayisyen. Pase kounya la n kab di ke prensipal wout moun nan depateman Nòdwès la se se pò de se yon bòy ke yo pase pou yo antre kap ayisyen epi pou yo chavire pase nan kwannan pou antre pòtoprens se prensipal wout sa ke yo menm yo fè pou konn ap pale a la men nan sans sa yo fè konnen nan jou ki pral vini la yo si tout fwa

Priye mande enjenyè Angelo esplikasyon sou dosye twonson wout sa. Konsa tou genyen fòs nou avèk alye li yo nan depateman Nòdwès. Toujou nan chapit sa, ki yo menm kritike enjenyè a lè ki te vini kòmanse avèk twonson wout la, ebyen tout moune se Pòtoprens Se Pòtoprens ebyen ke li te soti ansanm avèk yo. Alòske nan kontra a li te defini klè, ebyen se pou majorite moun ki kapab o nivo lokal pou yo kapab yo kapab egzateman jwenn ebyen mwayen pou yo kapab patisipe nan travay wout la paske se la pou yo kapab fè yon senkòb. Antouka se gwo lit sa ki te mennen pou Kestyon twonson wout Pòdepè avèk Ansafolè a pou kounya la nou remake ki kanpe san esplikasyon. Lòt enfòmasyon ke nap kase mete nan men oditè oditris nou yo, nap fè w konnen genyen yon seren lapli ki tonbe sou depateman Nòdwès la sou vil Pòdepè yè swa men ki pa anpeche tout moun vake avèk aktivite yo men sèlman moun sou chan davyasyon Moun sou chan davyasyon ap mande avèk ebyen responsab yo tanpri souple pou yo vini an èd ansanm avèk yo paske chan davyasyon li menm ebyen son espas ki pi mal ke tè diri pèsòn moun pa ka monte pa ka desann e twonson wout tann di se se la Sou chan davyasyon an, machin, moto, siklèt, se la yo moute, moun a pye, se la yo ye. Chan davyasyon an pa bare. Genyen tou ti avyon ki konn desann yo, yo prèske pa ka desann ankò paske yo pa ka desann ankò paske espas la pa apwopriye ditou. Se la ke yo jete fatra, se la ke yo jete labou, ebyen genyen tou mesye kap travay lannwit yo ki rele vidanjè yo, mesye sa yo pran malen plezi fouco pou yo kapab jete tout kalite inondis sou chan, pèsòn moun pa ka deplase, gen kote pèsòn moun pa ka egzateman pase, moun ki nan antouraj san davyasyon pòdepè a ebyen mande avèk ebyen otorite yo nan depatman Nòdwès la, lamèri, MTPTC pou fè sa ki depan de yo men pou yo kapab fè yon netwayaj konplè sou chan davyasyon Pòdepè a paske si sa rete konsa ebyen moun sa yo ki ap fonksyone nan zòn sa yo kapab kapab gen maladi ki kapab pwodui bò kote yo, tankou yo kapab gen fyèv, sitou gon fyèv ki ap fè aktyalite a la atravè men depateman Nòdwès a, vil Pòdepè. Lòt kote nou prale dirèkteman nan espas dekouvèt Dayiti, Labè dè Moustik, Genyen sitwayen, sitwayèn ki ap viv nan Labè dè Moustik yo menm ki mande avèk Leta pou yo poze Leta kesyon pou mande Leta dirèkteman èske Labè dè Moustik pat site nan non Labè dè Moustik pat site nan istwa peyi Dayiti kòm yon pwen estratejik. Paske bè dè moustik nou kapab di gen pwoblèm, gen plizyè pwoblèm tankou pwoblèm wout. Men kesyon limyè a sa pa egziste ditou. Men genyen plizyè sitwayen, sitwayèn men ki yo menm regwoupe yo an asosyasyon ki pou mande avèk otorite yo sitou nan gouvèneman ka pete fizeme a men pou fè sak depan de yo pou yo kapab fikse yon rega sou la bè dè moustik la paske bè dè